yon entimidasyon dirèk menm le fèt ke yo la devan lakay mwen Pestel son entimidasyon son bagay menm yo fè pou mwen poum konnen yo la mwen mwen voye di yo wi m konnen nou la e map sòti wi m konnen nou la e map mande pèp mwen poul sòti e montre nou pa anyen an Ayiti tè sa kote nap viv la la nou pa kab viv lakay ou nou pa kab viv okenn kote sendomeng yap imilye n yap kraze n yap touye n lakay ou yap imilye n bann presyon n pa menm kab ret lakay ou toupatou se imilyasyon sa omwen Nou gen de moun ki riske vi yo, ki bay lavi yo pou bann Ayiti sa a. E nou menm nou di yo semèn sa a nou pap fè bak. Fòk nou mache, fòk nou di men ki moun, men ki gouvèneman, men ki tip de moun nou vle dirije nou. Nou pa kab tout tan ap fè bak wi Leblan a pale, Leblan voye 4 bato. Sa pou n fè pou bato yo a? Yo di yo vin touye nou, an n fè yo touye nou. Yo di yo vin kraze n, vin imilye n, al fè yo kraze n, yo imilye n, men ke lemonn jodi a la, lemonn jodi a pa 1915, kounye a gen rezo sosyo, kounye a enfòmasyon ale vit, ann montre yo n pa pè yo, ann kanpe, si y ap fè yo menm bagay yo te fè Machatè la, nou sonje Lakwa Machatè sa k te pase, si yo vle fè l, ann fè yo fè l ankò, men ke yo pa panse ke Ayisyen tout tan ap fè bak, ke Ayisyen ap aksepte tout tan ap viv dan la pè, nou pa kab, okenn kote n pa kab alèz, alò menm lakay nou tou yo pa vin alèz, tout kote y ap kouri dèyè nou, tout kote y ap maltrete nou, alò lakay nou a n pa kab viv byen? Nou menm 7 fevriye mwen mwen di tout pèp mwen pa kite dezòd sa yo fèt kèlkeswa sak rive se pou pèp la konnen se pou nou kanpe se pou nou mache e se pou nou reklame e si yo pa vle nou jwenn paradi sa ayiti ke nou reve a ann asire nou fèl tounen yon lanfè pou tout moun pa gen okenn moun kap fè bak.
Nan faz ke bagay la rive la li parèt klè Aprè, alò, nou pa nan lagè avèk pyès lòt peyi. Pandan 4 dènye ane yo, gen plis pase 36 mil Ayisyen ki mouri anba kout zam anndan peyi a, kòmandan. Alò, lè sa ap fèt, etranje a wè l, gwoup nèg sa yo wè l, nèg sektè prive sa yo, se yo k ap vann katouch lan. Lè fini, vwa, le pwoblèm k arive, sèke menm nèg k ap vann bal la, kòmandan, se nèg sa yo k kenbe peyi a an otaj kote m ap pale avè w la. Sa vle di ke yo gen deside kenbe, kenbe Leta peyi a. Menm nèg sa yo k ap vann zam nan, se yo ki nan tèt Leta. Sa vle di ke, e yo siyen kontra avèk 2 konpayi, kòman rele, mèsenè etranje pou 10 lane. Konpayi sa ap koute Leta peyi Dayiti 80 milyon dola ameriken chak ane. Haa Doc Bertho ou manyen pwoblèm nan Alò lò lè nèg la ap fè 10 milyon dola ou bal tout dwa nou yo pou lap kontwole ou panse lap vle pwoblèm ensekirite a rezoud fòk toujou gen ensekirite li menm poul kab di men poukisa fòk li la ou gentan konprann lè w di nèg yo ou vin fè 10 an la pou yon pwoblèm ensekirite pou batay kont gang ebyen nèg yo pap janm batay la vre yo pap janm mete kraze pwoblèm ensekirite a paske si yo kraze l yo pap la ankò yo pap fè lajan sa ankò. Donk se yon dezòd total ke nèg sa yo ap fè, ke Alix Dieu-Fils-Aimé ap fè, siye nan non leta pou dizan lè l pa gen dimwa, siye nan non leta lè l pa gen okenn lejitimite, pa gen okenn moun ki mete l kote l ye a la, epi kounye a rele patwon l yo, rele blan l yo ansanm ak oligak yo pou fè tout bato sa yo vin la pou vin entimide yon pèp lè 7 fevriye a prèske rive. Alò yo panse ke paske y ap fè entimidasyon, paske yo mete 3 ou 4 bato, ke pèp ayisyen ap fè bak, ke 7 fevriye a Alix Dieu-Fils-Aimé ap ret la sou pouvwa l? Fò n fè blan konprann ke sa pap fèt. E fò n pran fè tout ti tchoul, tout ti konze an Ayiti ke trayizon yo a ap gon pri e y ap peye pri a. Li ekstrèmeman enpòtan sa w di la paske sa li nou dwe pran pèp la, pèp la dwe gen fokis nan sou li kòmandan. Pa egzanp, lè yon konpayi mèsenè ameriken, s on biznis ke nèg la genyen, lè l jwenn yon kontra avèk Alix Didier Fils Aimé, ki pa menm la pou li pa menm la pou 2 zan. Li siyen yon kontra pou 10 zan. Kontra sa l ap koute leta ayisyen 80 milyon dola meriken pa an. Kounye a konpayi sa ki enterè l genyen pou l rezoud pwoblèm ensekirite pou w lan 1 an nan 2 zan? Ki enterè l genyen? Jodi a li gen pwoblèm pou pèp la konprann. Ebyen se kòmsi li t ap travay kont pwòp enterè l. Nèg yo kanpe sou fòs lame amerikèn, yo kanpe sou fòs pentagòn e yo kanpe sou endesans E dezòd on anbasad amerikèn ap fè an Ayiti pou yo fè tout dezòd sa yo e oblije on pèp bwè sa l pa sipoze bwè, bwè sa l pa vle bwè. Èske nou menm Ayisyen n ap kwaze bra n, n ap ajenou nou bwè l? Èske n ap kont kanpe tankou moun? Depi jodi a, èske n ap kanpe tankou moun pou n di blan an, nou p ap pran sa a? Si w di w vle touye n, touye n, piske n ap mouri nou tout la a peti fe. Nou pa kab viv okenn kote. Chili gen moun men y ap bay Ayisyen pwoblèm. Sendomeng gen pwoblèm, presyon tout kote. Etazini y ap panike nou. Tout kote n pase y ap panike nou. Alò kisa n gen pou n pèdi ankò? Kisa n gen pou n pèdi jodi a la sinon aksepte pèdi Ayiti, sèl ti kwen n rete a, sèl ti kote n rete a la a? Si se yon kalvè n ap mande toupatou, omwen lakay nou an, peyi nou an, an nou fè l tounen yon paradi pou tout Ayisyen. An nou di blan la se pou nou l ye, nou gen dwa fè erè, tout pèp gen dwa fè erè. Gade erè Etazini sot fè la nan Minneapolis, tiye yon pakèt moun, tiye inosan ak kesyon imigrasyon. Èske n di yo nou pral voye bato nou pou n vin kontwole yo e di yo kisa pou yo fè? Gade erè kap pase an Ewòp, tou patou. Eske n rantre nan zafè yo? Men pou ki rezon nou menm Ayisyen n pa kab fè erè? Pou ki sa nou pa kab aprann de erè nou, korije erè nou e nou jwenn bon wout pou Ayiti a? Pou ki sa blan an tout tan li vle rantre bouch li nan kesyon entèn yon peyi? Pou ki sa yo vle tout tan vin enpoze n sa yo pa sipoze enpoze n? Bato yo voye la a tout se rans. Tout sa m gen pou m fè m ap fè l e m di moun yo ret mobilize. Mo dòd la pral bay. Mo dòd la ap bay. E m mande pèp la e m di pèp la si l pa soti, si l pa fè sa pou l fè, nou tout ap mouri. E lap regrèt. Kòmandan m vle w reprann sa pou nou. Ou di modèl pran paske pa bliye nou a 3 jou de 7 fevriye 2026 ou pale de avan le 7 fevriye 2026 ou di modòd lan pral bay sa vle di ou kenbe sa.
Wi modòd la ap bay yon modòd pou tout ayisyen toupatou sonje tout kote rantre nan tout sak pou leta rantre nan tout apa tout sa yo kay leta batiman leta monte drapo Jean Jacques Dessalines lan nou tout konn ki koulè drapo Jean Jacques Dessalines lan monte drapo a wo e fò e defann li Kikonk kanpe anfas mouvman sa a pou yon lòt Ayiti a, se ènmi nasyon an, se ènmi papa nasyon an, se ènmi pèp ayisyen an.
Kòmandan Pou n fini, Dans les coulisses du pouvoir, nèg yo gou grin pawòl ki ap pale. Les oligarques corrompus ki asasine Prezidan Jovenel Moïse, yo sèmante 7 fwa 77 fwa, se sou fyèl yo, se sou kadav yo, e ke gwoup moun sa yo ta pase pou pran pouvwa sa a, paske yo menm yo kenbe pouvwa sa a pou 10 zan, ki sou ap voye di pèp ayisyen, ki sou ap voye bay mesye yo kòm mesaj. Enbesile sa yo mande, an fè yo jwenn li? Ann ba yo egzakteman sa yo mande a. Yo vle se sou sa pou n pase, ebyen ann pase sou li. Se vre bato a la a depi 3 jou, e jisteman e menm bato pechè pa kab pase, nèg yo entèdi yo pase, yo pa kab apwoche yo. Donk nèg yo kanpe, epi y ap fè travay yo, entèlijan se bare menm wout, kòm yo konnen yo bloke e wout pa tè, moun pa kab ale e Pòtoprens, yo konnen yo bloke e wout pa tè, moun pa kab ale e Pòtoprens, nou pa kab pran avyon pou nou ale, yo bloke wout lanmè. Osi senp ke sa. E se ameriken avèk gouvènman an k ap fè l. Donk kounye a m kwè pa gen okenn dout ke moun sa yo se menm travay y ap fè. Kraze peyi a, detwi peyi a, entimide moun. Paske sa se yon kanpay dentimidasyon tou. An menm tan yo di ou pa kab pase a, men yo ap entimide moun, fè moun pè. Kòm kwa lè yo enpoze w yon gouvèneman, osi enpopilè ke l ye, osi ilejitim e ilegal ke l ye, ou menm kòm ti pèp nwa fò w aksepte l. Yo vin la pou yo fè n bwè yon bagay ke nou pa vle bwè, yon bagay ke popilasyon pa aksepte. Aprè plizyè ane dechèk, m kwè jodi a yo te sipoze gen ladesans pou yo kite pèp ayisyen fè pwòp chwa l. Tout tan yo di nou pa kab, tout tan yo di nou pa kab gouvène tèt nou, men yo refize ke ayisyen fè pwòp chwa yo. E lè m di w yo refize a, yo kanpe avèk fòs. Plizyè bato nan rad nou an, 3 nan oubyen 4 bò Pòtoprens, e lame youn ki anfas lakay mwen, Pesnèl, epi ki kanpe an gwo nèg, moun pa kab pase, moun pa kab mande yo sa pou yo pote, majistra pa kab monte nan bato, kazèk pa ka monte nan bato, yon dezòd total.
Gen yon bagay ou di la ki atire atansyon m, e li ekstrèmman enpòtan pou n tounen sou li. Ou di nou sa gen anviwon 3 jou depi ke bato a sou lanmè sou kout Pesnèl lan. Wi, apeprè 3 jou. Jodi a egzakteman 3 jou. Li fè ke bato a e Pestel. Sa vle di ke majistra Pestel lan pa kapab rive nan sou sou sou sou pou lal pale avèk moun yo?
Menm pechè pa kab pase. Pa gon moun ki kab pase. Alò, ou panse e ti ti ti swadizan otorite lokal yo ta pral pran chans? Dayè yo menm pè pèdi ti djòb yo, yo tande se bato blan, yo tande se bagay blan k ap regle, yo gen 3 oubyen 4 nan Pòtoprens, yo gen youn la, ou panse yo t pase al fè moun sa yo fache fè revoke yo? Donk nou antrave avèk konplo sa ant Anbasad amerikèn, paske pou yo soti bato sa yo se pa ti bagay piti, sa vle di gen gwo otorite Etazini ki bay apwouval yo pou moun yo soti vin la, paske se dè milyon k ap depanse chak jou pou kenbe bato sa yo, pou tout bagay, tout pèsonèl ki dwe ladan yo, donk se anpil lajan k ap depanse. Donk pou kisa la? Pou asire yo ke ameriken kenbe Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis, pou tout sa mesye sa yo siyen vann peyi a pou l vin nòmal, pou yo òganize de eleksyon bidon, pou yo mete moun yo sou pouvwa, pou yon paleman bidon vini pou ratifye tout tenten, tout vye akò ke nèg sa yo siyen oubyen dekrè oubyen m pa konnen ke yo pran. Lòt nèg yo vin la, yo vin an gwo nèg, yo mete yon bato la, swadizan pou yo bare n lawout, yo tande 7 fevriye ke nou di popilasyon an pou l leve pou l kanpe, y ap asire n ke n pa kab deplase, piske jan m sot di w la nou pa kapab pa tè, nou pa kab pa avyon, kounye a menm pa lanmè tou nou pa kab piske nèg yo bare n, yo bare n nan yon pwen estratejik ant Nip avèk Grandans, kèlkeswa kote pou pase a, se devan yo pou pase. Lòt nèg yo konn sa fè. Yo konn sa fè. Men, natirèlman, lè ou wè anbasad amerikèn, pran yon pozisyon politik klè, Se tankou m ta di w se André Michel, se Majorie Michel ki sòti yon nòt politik, se sdp ki sòti yon nòt politik pou l di l ap kore PM Fizeme. Lè yon anbasad pran yon desizyon konsa nan yon peyi kòmandan nan yon moman konsa, kisa sa di w? Mwen m te toujou di w li, mwen te toujou di pèp la sa, pi gwo ajan destabilizatè an Ayiti se anbasad amerikèn. Yo vin la a, oligak yo ba yo lajan, paske se sa l ye, politisyen kowonpi yo ansanm ak gouvènman ba yo lajan, epi y ap fè fo rapò. Yap voye rapò monte yo a bagay, ki moun ki pral di yo non? Se yo ki kab pran lòbi, se yo ki gen lajan pou peye moun pou fè lòbi pou yo. Donk, sa yo desinen, sa yo vann Washington nan, se li Washington konnen. E, parapò a rapò ke yo fè, Washington voye baton sa yo la, parekzanp, pou vin entimide moun, bay moun presyon kòmsi pèp la pral pran presyon, m di pèp la pa pran presyon. 7 fevriye se pou n montre blan n pa pè l. 7 fevriye se pou nou pile tè a, se pou nou sòti e se pou nou atake tout sa k reprezante sistèm sa, tout sa k reprezante pouvwa sa. Fòk nou monte drapo revolisyon an, drapo Jean Jacques Dessalines nan, nan tout sa k genyen pou yo wè avèk leta souflantchou sa, leta restavèk sa. Donk pa okipe yo, pa panike, se pa anyen y ap fè la, se presyon y ap bay, se entimidasyon y ap bay. Si yo vini la yo vle montre n ke si n pa dakò Alix Didier Fils-Aimé kanpe, si nou panse nou pral chanje peyi n ap mande yon lòt leta. Ke yo kanpe la ak tout zam yo kap. Se vre bato a la depi 3 jou e jisteman e menm bat.